Bonjou bonswa tout moun fanatik Monwi an aksyon epi medya lakay yo se yon plèzi pou nou nan komin Monwi jodi an nou konnen wout chada gen pou l adokine enben jodi an se yon plèzi pou nou al fè ou viv kòman machin k ap fè adoken pou mete sou wout chada a nou pral fè ou viv kòman tout bagay yo ye nan chantye fè adoken pou mete sou wout chada e sa se machin nan ki deja an mach sa se melanj ki ap fèt pou mete nan machin nan pou adoken an fèt. Genyen kèk responsab la ki sou plas, kòman tout bagay yo ap fonksyone nan chantye ki ap fè Adoken an. E nou avèk youn nan reprezantan yo la, nou pral fè yon ti pale avèk li. Zanmi m, kòman w ye? Chè frè, nou anfòm. Mwen salye medya an liy lan. Donk, atik kòm nou te deja kòmanse pran deja pou nou kontinye travay. Donk, pwojè sa a se yon pwojè ki lanse. Alò, lè w open pou tout moun, men w wi. Donk. Malgre se kòm si nou, jan nou te prevwa bagay la, nou panse nou t ap jwenn tout moun pou vin akeyi pwojè a eswa vin anbwase pwojè a. Donk, jiskaprezan moun yo poko vini. Donk, nou di pòt la, li ouvri. Lè n ap travay, moun yo ka pase yo vizite nou. Epi nan vizite a, yo menm yo ka pou yo ka konnen plis. Pale nou enpe de machin nan. Kòman machin nan fonksyone? Donk, li ka ba w yon ti detay tou, tou kout. Machin nan se yon machin adoken ki pwodui kat adoken. Donk, sa vle di nou gen de teknisyen la ki pou fè melanj sab la. avèk sab rivyè epi sab moulen e sab ki se sab min nan epi ki se 4 bourèt sab epi 2 sak siman nòmalman ki vin bay e montan adoken nou pwodui sou 2 sak siman yo chak sak siman yo pwodui 34 adoken donk sa vle di ke sa ka rive l dèfwa l konn varye tou li ka 36 men li pwobab sa vle di pou l bay 34 adoken. ki gen metriz nan domèn nan, sa vle di nou mande yo konsèy epi chak fwa se kòm si y ap travay ladan l, ki al vizite l, ki bay ide kòman ke nou bezwen machin nan epi vwala ke machin nan vin kòrèk jodi a la. Ok, alò kote lòt adoken ke n genyen deja ki disponib, ki kote nou stoke lòt adoken sa yo? Bon adoki an se nan lokal nou nou ye la sa vle di wap gade sa e materyo nou gen la sa vle di nou ka fè kamera a gade sa materyo nou gen pou nou travay adoki nou komanse pwodwi yo e menm sa nap pwodwi la ou ka avanse pou nan vizite adoki sa yo.
Jan ke wap gade la se konsa machin nan li menm li. Li fonksyone. Kote operatè la? Nou avèk operatè machin ki ap fè adoken pou mete l sou wout Shada. Nou pral fè yon ti pale avè l pou l ban nou yon ti eksplikasyon de kijan machin nan li menm li fonksyone. Zanmi m la ou sou mwen wi an aksyon. Kòman ou ye? M anfòm wi, m ap salye tout moun mwen wi, espesyalman moun an aksyon ki deplase, ki vin fè yon entèvyou avè nou nan travay la.
Alò, fè yon ti pale nou de kòman machin an fonksyone, kòm se ou menm ki operatè lan, kòman, kòman sa mache? Machin nan pou jiska prezan, l ap travay byen, li pran, li bay 4 grenn a doken, li bay 4 grenn a doken, pou mwen, machin nan ap mache trè byen. E m ap di sa, machin nan pa sèlman. Pou Shada machin nan e pou tout moun mouri tout moun mouri machin nan se pou nou an nou met men nan travay la pou travay la kontinye. Itilize yon kantite siman poul soti di nou pa jwenn ti ka a nou itilize yon kantite siman poul soti di epi.
Ok m vle pale lè ke ou fin mete melanj lan nan moul la kòman ou fè rès pwosesis yo. Pou a dlo ki nan kay pa soti sou li. Ou vilbre l. Ou vilbre machin nan kounye a la. Fè a, fè sa w ap gade a, fè a peze l. Pou fè a vilbre. Ok. Apre sa, ou bese l. Pral vizite kote ke mesye yo menm yo stoke a dlo ke an pa dèyè a. ok nou pral vizite kote ke yo stoke adoken an pou nou kapab wè ki kantite adoken ke mesye yo menm yo deja genyen disponib pa bliye ou menm ki apèn tonbe nan video sa silvouplè patajel otan de fwa ke ou kapab paske nou bezwen plis kontribisyon pou travay la li menm li kapab rive pi lwen ok sa se adoken ki apèn ki apèn fèt ki apèn prepare. Alò, ki kantite nou gen disponib la? Bon, pou sa ki gen tan seche yo deja, nou ka di nou gen anviwon 2 mil. Anviwon. Ok, 2 mil, 2 mil anviwon.
Donk, kòm n ap travay, n ap kontinye travay, sa vle di kantite nou ap ogmante. Donk, san zoubliye, avan n te kòmanse, nou te prezante nou. Donk, nou vle eksplike moun yo finansman sa ki kote yo, finansman sa sòti tou. Donk, se Se yon komite jèn Monricharda, sa vle di nou gen yon komite ki nasyonal e nou gen yon komite entènasyonal. Donk komite sa yo se de komite ki fè fizyon, sa vle di ki mete tèt yo ansanm, ki reflechi sou ansanm ide ke nou genyen. Nou te gen yon pwojè rebwazman ke nou te fè an kelke mwa pase. Donk mwen panse n ap envite w tou pou vini sou lè li ye pou gade pyebwa sa yo nou te plante lè ke nou te fè rebwazman an. Se gras avèk e de jèn de sitwayen nan kominote a, kominote Monwi, donk ki te pran inisyativ sa ansanm avè nou, ki te anbwase l, ki te pèmèt ke pwojè sa li avanse. E nou gen yon sit kote nou jete fatra tou, kote komite a te fè pou moun zòn nan ka al jete fatra paske nou te vin wè zòn nan kòman tout moun ap itilize se kòmsi yo fin itilize yon bagay lakay yo epi yo lage l nan lari nenpòt ki kote nou te twouve sa li pat nòmal e nou te reflechi rapit vit nou te fon sit kote pou moun yo jete fatra donk mwen panse tou sa yo li enpòtan Pou nou envite ou pou ou al wè epi pou ou fè lòt moun wè epi pou ou ankouraje lòt jèn, lòt moun ki nan lokalite Monwi an tou pou pèmèt lòt zòn yo rete pwòp menm jan avèk Chada. Donk, sa yo, yo fèt, yo koute tou. Pandan yo koute a, nou pa gen finansman leta ni sektè prive. Donk, se moun nan entènasyonal la, se komite entènasyonal e nasyonal ki mete tèt yo ansanm, ki. bay kontribisyon yo nan pwòp mwayen ke yo genyen, salè ke yo genyen le mwa, ki kontribye, ki pèmèt pwojè sa yo rive nan nivo sa. E depi sou rebwazman, e sit pou jete fatra, e pwojè adoken an tou, pou adokine zòn chada, se konsa, sa ve di sa fèt. Alò, pale nou enpe de tout sa yo. Pa egzanp, nou konnen Monwi gen anpil zòn ki poko adokine, nou genyen Jalouzi, nou genyen Lalann, nou genyen Nanmango. Si zòn sa yo ta renmen mete adoken nan zòn pa yo, apre wout chanal li menm li fin adokine, kòman ke yo kapab antame yon pwosesis pou yo jwenn adoken pou yo jere tout sa? E sa k fè n ap fè mesaj la pase, n ap mande tout zòn yo rejwenn nou. Donk sa vle di pwojè a e pa yon pwojè se kòm si ki fème, se yon pwojè ki ouvri pou tout moun wi. Donk menm jan Shada adokine jodi a m ta renmen Paswaya, Jalouzi, tan dot lòt zòn adokine tou. Men kounye a nou menm kòm nou deja lanse pwojè pa nou an, donk yo menm si yo ta renmen zòn yo a adokine yo ka vin rejwenn ansanm avè nou pou yo chita pale ansanm avè nou epi pou nou di yo men kòman nou ka akonpanye yo tou pou zòn nan adokine.
Alò adoke sa yo aprè konbyen tan n ap retire yo pou n stoke yo kòm rèl yo yo deja yo deja. Jan w wè yo ye la e jan melanj nan gen tan fèt la omwen aprè dezèdtan nou ka retire yo sou plato a epi pou n kontinye travay. Alò pa jou konbyen Adoken ka fè pa jou? Bon li depan, son bagay volontè liye, wap wè tout team nou gen la, tout mesye sa yo kap travay la, se de jèn moun ki angaje yo, ki bay, ki pèdi tan, sa vle di ki aksepte brile tan ki pèsonèl pou yo, ki vin bay patisipasyon yo Sa vle di ki vin travay kòm si yon gratifikasyon ke nou ba yo. Se jis yo vini, yo vin travay avè nou. Menm jan tou si yon moun soti lòt kote, pandan l vin vizite li vle travay avè nou, fè yon jounen travay avè nou. Paske sa k ap fèt la, adokine Chada se pa pou zòn Chada, se Monwi an swa. Donk sa vle di n ap tann tout moun, sa vle di li open pou tout moun.
Adokine zòn Chada se ap yon benefis pou tout Monwi, se ap yon gwo bagay pou tout Monwi. Ou menm ki nan lòt zòn yo, Pas Royal, Lalann, Le Mer, tout kote, Rue Sen Jan, nan Mango, m panse ke li vrèman, vrèman enpòtan pou kòmanse mete men w nan pat la. Menm jan nou menm nou fè l, n ap fè moun wè sa k ap fèt la. Ou menm tou ou gen le devwa lè ou jwenn videyo sa pou w pataje l pou plis moun. Paske m konnen gen anpil moun Monwiki nan lòt peyi oubyen nenpòt kote. Pataje video sa. Si ke ou ka bay 10 dola, ou ka bay 20 dola, sa ou genyen an wap bay li. Nou pa mande moun nan pou l bay 3 mil, 15 mil. Si moun nan santi fòs li l ka bay 1 milyon, pa gen pwoblèm. Men, se jès la ki konte. Frè m, si ou gen yon mesaj ke ou ta voye bay. Tout moun kap gade video sa a se ki mesaj ke l tap ye? Bon mesaj map voye bay tout moun, tout moun ki se moun monwi yo, travay la se pou noun ye, e se pa yon travay yon grenn moun endividyèl, son bagay kolektif, nap mande tout moun patisipe selon jan yo kapab, e lè n di sa nou pap chèche se yon kesyon lajan, donk nou menm tou nou gon nou gon fason ke nou fèl, donk sa sa vle di ke menm jan gen de moun ki fè nou kado deja tou. e nap mande nou nou ouvri bagay la nenpòt moun ki ta vle patisipe nan pwojè sa ki ta vle bay yon don li gon jann fèt map eksplike l donk sa vle di si ou vle jodi a ou vle bay paske wap wè machin nan travay li itilize gaz yon moun vle bay pa egzanp 2 galon gaz oubyen 5 galon gaz oubyen l vle bay 10 sak siman donk lè li vin jwenn avè nou gon moun ki pou ki responsab pou resevwa don sa yo kòman nou fèl moun nan te bay. 5 galon gaz, nou ekri non moun nan, kilè nou resevwa l, ki dat, nimewo telefòn moun nan, epi nou gen 2 moun ki se responsab yo nan komite a ki siyen, ki bay moun nan yon resi, nou menm nou gen yon doub kote ke nou te resevwa don sa a nan men moun nan. E donk, apa, sa k fè nou fè l konsa, se apati lè nou tèmine avèk pwojè a, tout moun sa yo t patisipe a pou nou ka remèsye yo jan ke nou ka remèsye yo. Lè inogirasyon? Lè inogirasyon. Paske pou n ka remèsye yo, pou n ka di yo mèsi, si se pat kontribisyon pa yo avèk moun nou gen a staff nou avèk ekip nou, pwojè sa pa ta va arive atenn. Ya, m panse se yon trè bèl, trè bèl repons. Alò, zanmi an li menm li pale byen, li eksplike si ke ou pa gen mwayen, finans pou bay, ou ka bay sab, Ou ka bay siman, ou ka bay gaz pou mete nan jeneratris ki ap pouse machin aloke an enèji, m panse ke ou ka fè l. Alò, èske nou gen yon nimewo ke nou ka bay si yon moun ta vle fè yon jès oubyen kòman sa ye? Donk, nou gen nimewo, aprezan nou gen nou gen imèl tou, donk si yon moun ta vle ekri nou, m panse ke trè byento n ap ba ou yo pou nou lage l sou sit la e avèk nimewo telefòn nou. Donk si moun nan ale sou Facebook li ka tag komite a e se la bay nan annik ekri komite CJSM komite moun jèn moun Wishada donk sa vle di lap tag nou e pi a pati de la m panse a travè rezo sosyo si moun nan poko gen e nimewo telefòn nou li ka kontakte nou o nivo rezo sosyo men pou lestan nou ka bay e de nimewo Donk kote ke yo ka kontakte nou. Sa se sa ki m gen pou prezan la, a prezan la. Donk nimewo sa yo ka tcheke nou sou 37 17 98 60, 37 47 69 94. De nimewo sa yo ka tcheke nou an atandan. Si yon moun ta bezwen pale avèk komite a, nou pa di se pou moun nan. otomatik li deside ba nou yon patisipasyon, e swa yon frè, e swa yon don, men li ka vle pale avè nou tou pou l chèche konnen ki sa pwojè a ye, pou l vin konnen, pou l vizite nou, pou l wè ki sa li ye, avan ke li menm li bay patisipasyon pa l, n ap tann ni, paske nòmalman moun nan pa ka ap rantre l nan yon pwojè, donk, pou l pa konnen pwojè a, kisa pwojè a ye. E menm jan tankou anpil moun ka wè pwojè a, e se sa k fè toutotan nou ka vann pwojè a l toujou pi bon. Paske nòmalman gen moun ki ka wè pwojè a, yo pa konn pwojè a kòman l ye. Kòm wout sa e leta te gentan gen zye sou li, gen yon kòmansman ki te gentan fè nan wout la deja. Men nou menm nou vin vize, se kòm si nou konprann kòman sitiyasyon peyi a ye, e se lakay nou, se zòn nou, nou anbrase pwojè a pou pwojè a fèt, ebyen ok, nou di annavan. Se yon plezi pou m te fè ti kominike sa maten an. Alò mwen menm, m pral lanse yon mesaj bay tout medya ki nan Monwi yo. M pa bezwen fè okenn sitasyon. Fò w pase nan chantye a pou nou silvouplè. Pase nan chantye a pou nou wè kòman tout bagay yo ap fonksyone. Nou konnen Monwi gen anpil medya. Fè yon pase. Pran yon kenz minit nan tan ke ou genyen. Pran yon di minit, pran yon sen minit. Fò w pase. Mesye w ap travay. Nou travay ledimanch sèlman oubyen? Alò nou pa gen jou, nou travay chak jou. Donk li depan de disponiblite team nan. Nòmalman pou lenstan nou pa travay chak jou. Sa k fè nou pa travay chak jou, nou pa gen kantite materyo pou nou travay chak jou. Men sa ka rive nou konn fè 3 jou ensidswit nou travay. Tout medya ki nan mòg yo silvouplè fon desann chada rantre nan chantye kote y ap fè adoken pou yo mete sou wout chada. E se pa chada sèlman k ap adoken li, tout Monwi an swa ap adoken li. Vin pran pwojè a, vin fè yon ti videyo, jwenn avèk mesye Libayiti Medya yo, m panse ke yo gen aksè avèk avèk lakou sa kote nou ye a yo gen plis aksè avèl jwenn avèk mesye sa yo m panse ke yo kapab ba nou plis eksplikasyon menm si nou pa wè lòt ekip men n ap jwenn yon moun kanmenm ki pou ba nou plis eksplikasyon se te yon plezi zanmi m panse ke nou pral kòmanse pataje videyo a nou pral fè moun wè pwojè a jan ke nou te kòmanse deja paske fòk pwojè a li menm li fini se te yon plezi baz. Okontrè se te yon plezi pou nou okontrè fòk nou remèsye w paske nòmalman nou m ka di se ou k mennen mennen tèt ou vin jwenn nou E nou remèsye w pou sajès sa a, paske nòmalman ou te gen dwa wè pwojè a epi w kanpe lwen. E nou vrèman remèsye w nan non komite CJSM. Donk mwen menm pèsonèlman tou m redi w mèsi e pou sipò w, pou jan ke ou vle pouse pwojè a ansanm avè nou. Donk n ap tann tout moun pou nou avanse.
Ok, mèsi zanmi pa m. Se te yon plèzi ankò. Dakò.